Premye minis la menm, la menm avoka li soti deklè dwa de lòm, men lè se yon polisye, pa gen dwa de polis, pa gen dwa de skwat, pa gen dwa de bim, pa gen dwa de idmo, men lè se bandi, gen dwa de bandi.

Sa enposib Mon peyi nap viv Mon peyi nap viv Ahh mezanmi Mezanmi Jounalis yo Mwen m pa wè sa nap fè la menm M pa wè sa nap fèm la Paske si nou te moutrem fwe a li tap pi bon Yo pa vle moutrem ni Yo pa banm kò a M pa konnen Vòlò yo asasine fwe a Lè map tande nan nouvèl Yon premye minis bay yon On pawòl! Lòt vòlè a jout la di non! Sa pa gen dwa fèt! Sa pa gen dwa fèt! Yo pa ka detwi Vilaj de Dye! Polisye Toby a salye pou madam. Frè m li ye!
Frè m li ye! Dènye pitit manman m! Lik Dò Pyè! Ivan Pyè! Nan lopital nou pa ka jwenn li!

Me vòt la! Me vòt la! Me sitwayen an m nan! Me sitwayen an m nan! Me vòt la! Me vòt la! Victor! Me vòt la! Mezanmi DG! DG kè a m ap koupe! Di m yon bagay non souple! DG! Victor Pierre pa konn rete deyò. Victor pa konn dòmi deyò. Victor pa konn gade m nan je. Gade yon pitit! Gade yon pitit! Me vòt la wi! An an! Me vòt la pitanm! Me vòt la pitanm! Kitey la pou wè pi bè. Meli. Plake la cheri plake la pitanm plake la mezanmi yon peyi kowonpi ake bandi bandi fè say vle yo apiye bandi yo bay bandi privilèj bandi gen zam pou asasine pitit bondye me poze. Oh Jovenel oh Dejeu gade sa nou fem le yo gade sa nou fem nan le yo gad yon ti tan nou fé pou dènye fwa an nan le yo. Konsa m wè moun nan. Li di m pèdi zanmi m lan nan vilaj. Bon rapidman m tounen m santi yon ti pè tò. M al vin kontre ak zafè m pou m ka fè travay la vit avan moun nan la e pandansetan m ap fè travay la m poko menm fini.

Se dur sa k pase a men fòk nou kanpe kontinye goumen jiskaske mete lapè nan peyi a. Mèsi anpil. Yo gen geto. Gade yo met touyem la anvan m ale. M pedi freo m kite m pale. M pa we freo m. Freo m pa konn domi deyo. Freo m vini. Gade yon sitwayen onèt. Gade desepsyon pou pnh! Ou pa gen kenn valè ankò non! Ou pa gen kenn valè! Kèlkeswa kò a ki nan peyi Dayiti a! Sa son imilyasyon! Bandi gen dwa pou l ap vide polisye atè! Lè n ap pale de leta, pale m de gouvèman pa pale m de leta! Lè nou pale m de leta, nou pale m de ti polis nasyonal la, sa yo ka fè? Gadon desepsyon pou misye. Gadon desepsyon.
Sa se yon desepsyon. Sa gen ekipman. Sa se yon desepsyon. Yo bay yon ti moso twal. Yo bay yon ti bout bagay nan men yo. Epi lè yo rive. Nan mitan bandi. Bandi gen gwo zam. Yo itilize gwo aparèy. Gen bagay leta ka fè. Pou demantle gang yo. Pandansetan nou pat vle wè lame dayiti nou di gen lame mete lame deyò pou konbat bandi pou sispann tiye pitit bondye pou sispann tiye pitit bondye yon timoun pase imajine
konbyen tan ap etidye lèl fini l chwazi Li rantre nan yon kò, li vin nan enstitisyon, epi kounya la, men rezilta. Prezidan, ki sa w ap di? Ki imaj sosyete ap gade w? Sosyete ap gade nou. Peyi etranje, Lèzetazini ap gade imaj peyi Dayiti. Ki sa n ap di? Ki sa prezidan ap di? Ki revolisyon k ap fèt? Pou pèp la sispann soufri. Kounya la m mande jistis pou frè m. M mande jistis pou chèf yo ki mouri a. Pou Jovenel ak depite, senatè yo, tout gouvènman ki ba bandi zam pou detwi. Pou detwi tout bagay. Mezanmi. Nou pa kapab ankò. Nou pa kapab ankò. Nou pa kapab ankò. Jovenel e pa sa m te swete nan. E pa sa m te swete nan kanpay prezidan Jovenel ap mennen o Kap Ayisyen. Li soti Kafou Plèn di Nò a pye pou l antre Vètyè. Mwen menm aktyèlman on ti chemiz woz ki te sou prezidan mwen ba prezidan lan men. Jounen jodi a mwen voye pitit mwen nan. Sèvis ou. Epi lè fini se sam touve prezidan jovenel se mwen menm Ivan kap pale m santim desu m desu de gouvènman m desu anpil sa son desepsyon pou gouvènman desepsyon wi kounya bandi gen pouvwa men foto a wi men foto a frèm nan.